Tou limen. Pou lane 2026 la komisè Jean Ernest Muscadin debake devan laprès. Voye yon mesaj spesyal bay pèp ayisyen an. Gen yon seri de kretyen vivan k ap batay pou foure l nan zen, komisè Jean Ernest Muscadin di pa mele l. Dayè. Sa k ap di pou l al poze kandida a, li pa nan zen konsa. Men atansyon, si popilasyon an vin chèche l, li redi menm bagay la. Li pa gen pou l kouri fa goch, pou l kouri fa dwat jan l kòmanse sèvi a, li pral kontinye sèvi depi yo vin pran l, de pye devan l ap mache li prale. Mwen pa André Michel, se deklarasyon sa pastè Marco fè nan yon konferans de près pastè yo bay ki te òganize mach pou lapè nan jou pase yo. Ebyen pawòl sa vini pa rapò ansanm avèk moun kap di konsa Li touche 25 milyon de goud ansanm avèk lòt yo pou te kapab òganize kokennchenn manifestasyon sila. Fòk nou di w tou, pwofesè Dieuseul Civil reyaji sou arestasyon Maduro. Pa bliye pwofesè sa a nan sa ki gen awè ansanm avèk kesyon chewopolitik, s an Ayiti l rete sèlman men nanm li pa nan peyi sa a tèlman l konnen. e l menm rive nan kafou l deklare yo pa arete Madoulo pou lòt bagay men se pou petwòl nan peyi Venezyela. Sa k ap priye priye, sa k ap jete dlo jete dlo, puiske jijman an k ap dewoule sou dosye tps nan peyi Lèzetazini, spesyalman nan New York, poko kanpe. Jij la fè konnen li poko satisfè avèk kantite prèv gouvènman meriken an vini ansanm ak li pou montre pa A plis B, sitiyasyon an li amelyore nan peyi Dayiti. Plis pase 500 mil Ayisyen k ap viv sou tps nan peyi Lèzetazini Damerik kapab rantre lakay kounya. E pa bliye se nan jou pase yo, otorite meriken yo te di tout sitwayen meriken kite peyi Dayiti. E pa bliye tou, prezidan an te mete peyi Dayiti nan lis nwa, akoz de ensekirite, epi kounya la sa ki la yo ap voye yo ale, koze yo pa piti. Rale chèz ou, nou pral ba ou lè detay, youn apre lòt. Bonjou bonswa se toujou yon kokennchenn plezi pou nou debake lakay ou pou yon nouvèl videyo mèsi paske ou toujou rete konekte mèsi dèske ou abone like epi pataje mèsi pou fidelite ou ak pasyans ou sou poko fè sa aktive klòch notifikasyon pou la mete li sou tout pou pa plumen komisè jan ernès muscadin debake devan laprès pou lane 2026 la pou voye gwo mesaj bay pèp ayisyen. E moun kap chèche foure l nan lo, nan koudeta, l pa nan bagay konsa. Pa mele l nan bagay sa yo. Men, si popilasyon an vini chèche l, apre sèd pou di se li menm kap responsab peyi a, li pa gen pou l pete kouri. Lap tann pèp la. Piske yo deja manifeste, yo di, se li yo vle, kounya la pa gen wout pa bwa, lap tann yo vini chèche l pou ale kote yo prale ansanm ak li. San pèdi tan, kite m fè w tande deklarasyon komisè Jean Ernest Muscadin. Se konsa Muscadin t ap debake pandan moun yo t ap rele papa l, t ap salye peyizan yo nan departeman Nip peyi a avèk ti bout li nan men l, kostim li, ou konnen se premye jou travay pou lane 2026 la, komisè a mete bèl kostim ni sou li epi demen maten, ou gen pou wè l ansanm avèk menm inifòm pou bandi yo, ou konn kòman bagay yo ye, yes! Ti kanson kaki li, ti mayo li sou li, ti bòt li nan pye l, l ap veye move grenn. Kiyès ki gen kle a? Kote kle a? Kiyès kap vin ouvè pòt la? Yes, la a se komisè Jean Ernest Muscadin ki deja chita anndan e de kretyen vivan vini yo ap salye li.
Men sof ke jodi a make setan ke nou genyen depi nou nan jiridiksyon an nap batay nap frape e sa k rape sa tou sa k rape ok donk prezidan jovenel devoye nou l deziye bandi yo asasen yo kriminèl yo chak fwa yo vle yo mouri donk menm kandèske misye pa la menm metòd la toujou ap rete pandan setan sa
e bon kanmenm setan sa fòm di moun nyawòn mèsi fòm di dyaspora yo mèsi fòm di nou menm mèsi fòm di tout popilasyon ayisyèn nan mèsi mèsi ki kanpe avèk mwen. Ki pi gwo difikilte ou gen ou rankontre nan pòs sa a pandan manda sa a? E m pa rankontre okenn difikilte ok e m se komisè gouvènman ki pi byen vu pa le ministè de la jistis e menm madam teritwa pèdi la li te kanpe avèk mwen san tou kache men se an kachèt.

Pou m di l libere tèt li. Ki pi gwo satisfaksyon w pandan setan sa a? Paske moun ki apat kapab soti lè yo vle, yo kapab antre lè yo vle, nan gran Sid la, nou kapab soti lè yo vle. Setan sa se yon rekò nou kapab di nan kesyon pakè ki genyen nan peyi a. Non, m pa di sa. M pa di sa, apre anpil tan m pa konnen. Men sof ke m se yon komisè gouvènman, m ap bat m. M ap travay pou peyi m, m ap travay pou jidiksyon m, popilasyon an renmen m, dyaspora renmen m, yo kanpe avèk mwen. E map afronte bandi yo, asasen yo, kriminèl yo a bouke wouj. Ki youn nan bagay ki kenbe w motive pandan tout tan sa a? Ou toujou gen menm foug la, menm detèminasyon an, ou nan bwa a maten, midi, swa? Popilasyon ayisyèn nan. Popilasyon ayisyèn nan, dyaspora, moun Miragwàn sitou, kizil se ye, kontinye batay pou nou, nou pap kouri, nou pa gen lòt kote pou n ale, se Miragwàn nou genyen, nou pa gen Gresye, nou pa gen Pòtoprens. Answit tou, lè m wè pil moun Pòtoprens ki soti.

CG kontinye frape, kontinye kenbe Gran Sid la. Si se pa ou menm jodi a nou t ap pèdi Gran Sid la. Men kontrèman avèk ou Fede Vincent ki te afiche l avèk mwen, Bertho Dorcé ki te afiche l avèk mwen, men anpil lòt minis ki pase yo pa vle afiche yo. Men mwen gen msye komisè gouvènman ki pi byen vi aktyèlman la pa de ministè de la jistis. Men daprè ou menm poukisa genyen komis e alò kèk minis jistis ki te pase ki pa t vle afiche avè w daprè ou menm poukisa? E sa pè ta rive wi ke la pè chèf yo.

Se jan konprann li klass. Men mwen son komisè gouvènman e m pa fè anyen pou anyen. Ok. M pa fè anyen, m pa fè sa ki gen donan donan. M pa arete pou lajan, m pa libere pou lajan. Yon nèg ou merite arete m ap arete w. Ou merite libere, m ap libere w. Mesye si m ap arete w san pè san krent, m ap libere w san pè san krent. M pa nan bras tè, m pa gen yon mèt tè nan depatman an. Si gen yon moun nan peyi a kapab di men ki bò m te pase kòm komisè gouvènman, men yon santyèm de tè,

E m gen twòp manyen pou m bat Dany tou. M gen twòp manyen.
Mezanmi pa chèche komisè Jean Ernest Muscadin pami moun ki pa gen materyèl pou l batay yo. Dabitid ou konn tande lapolis, rès otorite nan Pòtoprens yo, wi, avèk lè mègre mwayen, n ap fè tout sa n kapab nan. Muscadin toujou di w li gen bagay. Li menm gen twòp. Li gen rezèv. Prezidan an te ba li. Popilasyon an kanpe ansanm avè l, sa son lòt gwo bout tonton sipò. Minis dyaspora a, jere l byen jere. Pa chèche l pami otorite ki pa gen mwayen pou l trake sa k pa bon yo. Antouka. Ebyen, jounen jodi a frèz e sè byeneme, genyen yon jijman ap dewoule sou dosye tipiyès ayisyen. E se depi yè, seyans lan te kòmanse men malerezman, E seyans lan te fini pat gen yon dènye desizyon ki te pran. Jounen jodi a ankò, jijman ap dewoule, toujou sou dosye e tps la, jij la ki tap pale fè konnen li poko satisfè avèk prèv gouvènman ameriken an pote pou montre ke sityasyon nan peyi Dayiti a li vin pi bon pou moun tps yo kapab retounen lakay yo, e yo pa bezwen kontinye ap bouske chèche estati tanporè sa a pou yo rete nan peyi Lèzetazini. Donk, nan moman ke nou menm nou ta pral travay, se te nan moman yo te pran poz nan premye seyans lan, e yo ap pale de kesyon fòs Kenya ki nan peyi Dayiti, men sa pa anpeche Prezidan Trump monte li mete Ayiti sou lis nwa kareman akoz de sa kap pase a. E se nan peryòd prezidan monte a yo mete viv ansanm sou lis teworis, yo stil toujou kontwole 80 pousan kapital la. Donk, sa yo ap di a la, pa ko gen anyen ki fèt. E Kenya te tèlman pa bay rezilta, yo pral chanje l pou yo vin avèk fòs represyon gang ki pral debake jis an avril yo di nan peyi Dayiti. Donk, an se sans, jij Ana ap kontinye ansanm avèk dosye a. 2 pati yo ap kontinye ebyen prezante prèv vini ansanm avèk de zagiman pou avanse e nou rete kwè ke gen yon desizyon kap pran nan kat dosye sila. Ebyen, jodi a fè egzatteman 54 mwa depi yo asasine prezidan Jovenel Moïse. 54 mwa depi san pa sispann koule nan peyi Dayiti. 54 mwa depi politisyen pa sispann make fo pa, 54 mwa depi yo ap jwe jwèt koken popilasyon an wè anba yo, 54 mwa depi ke je popilasyon an kale, li konprann moun souvan ki konn ap di l soti al manifeste kont yon moun, se kont pwòp enterè l. anpil fwa l konn leve l al manifeste men se pa kont moun nan swadizan k ap kraze peyi se sa moun nan ap fè a moun k ap pouse do l la se moun ki bezwen jwi pou bagay yo pa chanje pou yo rete menm jan e men chè frè e sè byen eme raple w apre asasina prezidan jovenel moise te gen pyè esperans Se te youn nan moun ki te vini k espliko kay prezidan te gen 54 milyon dola, li fè w konnen ke Martine Moïse te nan machin ansanm avèk Badio pral kay oungan, li te di w tou men kòman Jovenel mouri, men kote l pran premye bal, dezyèm bal etc. Jiska prezan. La jistis pa janm gen kran pou yo rele esperans pou l vin bay eksplikasyon. Badio yo reprezante kom sèvo asasina a, li mande konfwontasyon ansanm avèk Pierre Esperance pa rapò avèk tout kalite deklarasyon l fè, men jij yo pa janm gen kran pou yo rele esperans pou yo mete l anfas ansanm avèk Badio. Epi se moun sa yo jounen jodi a w tande nou pral nan la cour de cassation, cour de cassation, ki kote ki bon? Bon yo pi vakabon toujou pase sa yo k nan politik yo. Brèf. E malgre tout bagay sa yo Pierre Esperance fè nan la repiblik, ou pat janm jwenn vreman klas politik la te kanpe pou di e e e e ou wè la a, pou m byen di avan n politisyen nou se sitwayen, ou wè la a deklarasyon ti nonm sa fè a nou pa ka ret ap gade l konsa fòk limyè fèt sou asasina a. Pat janm gen anyen ki di, e gade sak vin pase ant li menm ansanm avèk Andresol. Moun sa yo pa janm pwononse sou kesyon asasina prezidan. Paske nan nivo Esperance enplike a, li vin bon pou yo, yo sèlman wè ok prezidan pa la nou pral fè lajan nan tranzisyon n pral gagote. Men, pa bliye tou. Lè chen an gen raj, menm mèt li l ap mòde ou. Gen yon nivo nou kite dezòd la ale, l ale, l ale, l ale, l ale, l ale. L ap rive devan pòt lakay ou tou. Gen yon jan w aranje ou ansanm avèk yon lougawou k ap mache manje pitit moun ou la e. Ok, e pa pa w l al manje. Men pa bliye tou, lè l mache manje pitit moun byen lwen. Lè gon lo lougawou kap rantre lakay ou tou lap vin atake lap atake ou tou lè moun lap mache manje pitit yo yo soti yo leve yon maten yo di eyy bagay la paka pase konsa ou menm kite nan vwazinaj ki konnen l se lougawou ou tolere l nan blòk la konsa wap viktim tou enben se sa kap pase la. Ebyen, pou make dat sa, gen Rose Monjean ki te pale ansanm avèk laprès konsa. Jodi a ba nou, m kwè, swa 54 ou 55 mwa depi kriminèl ki te otou Prezidan Jovenel mete avèk kriminèl ki al lwe mèsenè. Aletranje, Kolonbi, Etazini, m konnen son krim transnasyonal. Sa va nou 55 mwa depi madanm Jovenel, pitit Jovenel twouve l an difikilte pa rapò avèk batay Jovenel t ap mennen pou peyi a. Ankò nou di prezidan an kote l ye a nan memwa w, sekwe kò w. Nou menm bò kote pa nou, nou pa lache, nou pa lache sipriz, paske nou pap fè konsesyon sou asasina Jovenel. Wè, e se menm jan nou kwè, li ka pran le tan kil fo, paske jouska prezan se ansanm de moun ki tue Jovenel yo ki konpoze pouvwa sila. Men, sa m kwè, Louis Masquetin wè nou menm, nou sèten li pap fè konsesyon, li pa nan konpwomi. Li ka pran tan kil fo. Li ka ale lantman. Men ou mèt kote w ye a. Ou te an Azi, ou te an Almay, ou te an Afrik, ou te an Ewòp, ou te an Lamerik, kèlkanswa peyi w al kache, ap gon difikilte kanmenm. Ap gon bagay kanmenm pou pèmèt ou yo met men sou ou pou santi kama. Paske tankou m di, lasasina de Jovenel son kama. Tout sou moun sa w wè kap pase gen anpil bagay kap pase nan peyi a enben yo pa vini de pa yo menm yo vini paske te gon inosan te gon yon mouton te gon olokos ke yo te pase ozolokos enjisteman gon moun yo touye gon inosan yo tiye enjisteman epi jodi a san an ap kouri san an ap pase nan tout pòt pou l pase gen kote tankou jozye te mete trè wouj. Pou lanmò pa pase, ou ka jwenn li pa pase. Men depi se kote ki te patisipe nan asasina premye ne ki te deside pou touye tout le premye ne de Moïse yo. Ebyen, m asire nou, moun ki patisipe nan Jovenel, nan asasina Jovenel la, ou mèt wè yo gen lajan, ou mèt wè yo byen. Men yo pa vin jamè anpè. Jiskaske yo antre anba tè. Yo p ap janm. Pitit yo, pitit pitit yo ap gen pou peye krim sa a. E se sa k fè nou menm nou di, ba nou piske nou pa nan vyolans, se lapriyè nou ka lapriyè devan kòsmòs sa, se limine ke nou ka limine, se lanp, se luil la ke nou ka limen devan espri zansèt nou yo. Devan Olowoun yo, ebyen nou di yo, nan tout gran lakou yo, nan tout gran kote ki gen espri de jistis, paske nou menm sa nou mande, nou di jistis pou Jovenel, ebyen se sa a nap tann, e se pou sa lwil la brile, menm lè l vini, nap fè ti mwayen, nap pale, pou tout kote ankò. Kenbe batay la jiskaske nou abouti a dènye grenn asasen ki te patisipe nan asasina Jovenel Moïse la. Epi menm ki kap di arete Nicolas Maduro, saj ke Venezuela se trafik. dwòg e jodi a la nou kapab di Maduro li menm li twouve l nan peyi Etazini e li nan prizon menm antanke e nan òd mondyal la nou konnen ke Venezuela se yon peyi ki genyen e prèske e rezèv petwòl mond lan ladan e ou menm kòman ou wè arestasyon sa a? Bon, pou opinyon m sou sa ki pase o Venezuela a mwen wè dabò Avan mwen les etats unis mwen wè map gade jovenel moise ap map gade otou antouraj maduro pou 50 million dola vann maduro ki vin fè les etats unis parèt e e e e e sevre nou paka inyore la puissance de feu. Etazini gen. Men Etazini se pa goumen l goumen pou l pran Maduro. Se pran yo pran Maduro yo pote ba li. Yo livre l Maduro pou se. Sa vle di se nivo koripsyon an. Lèzetazini sèvi avèk la koripsyon pou penerize pwisans li. Sa vle di depi w otou de mwen la a, Li bezwen m epi li baw lajan epi ou bay mwen epi kounya la nou tout di vwala la pwisans les etazini gade maduro etazini an li bezwen l an li t rantre Venezuela l al pran maduro non si maduro te genyen pat genyen des opòtinis des apatrid de trèt a la manyè de jida ki te vann jezi ou konprann sa vle di. Si se batay etazini ta batay li antre pran maduro m te ka konprann m te ka kondane fèmeman lèzetazini pou m di se grav pou lèzetazini al fè lagè pou petwòl epi li pretann di se pou dwòg non sak pase etazini sak pase la fò nou gade l byen pou nou byen konprann li 1 li mete ankò tankou m toujou di Nasyon Zini an kesyon, sa yo rele Konsèy de Sekirite Loni an, ki jodi a yo dwe, yo dwe pwofite de sa pa rapò a Nouvèl Òd Mondyal la pou yo repanse l. Hein? Paske ou pa ka gen 2 nèg, 2 pwisans kolonyal e osi danjre, epi se li ki genyen kontwòl Òd mondyal ki gen konpou kòm si pa gen oken baliz pou li. A vle di, menm òganizasyon ki swa dizan ki se Nasyon Zini pa gen oken eleman, oken pwovizyon legal pou ta entèvni pou di non Etazini ou ale twò lwen. Depi nèg yo fonde Etazini, yo tou fonde l, pandan y ap pale mache di y ap pwone demokrasi atravè lemond, yo tou fonde yon strikti diktatè, yon strikti ki gen yon aspè diktati ladan l. Mwen m fin konprann sa vle di a. Lè w pran 5 peyi ki gen dwa veto. Se la diktati piman wi anndan Nasyonzini. Sa vle di ke 200 gen rezon depi 5 lan, depi youn nan 5 lan pa dakò, se fini wi. Li pa gen pa gen anyen, pa gen okenn rezolisyon ki ka adopte. Yo gen zam nikleyè. Pa kesyon nèg y ap pale de pliralism, altènans, politik pa gen sa anndan konsèy sekirite loni. Anndan Konsèy Sekirite Loni, se a la manyè fondasyon bay pati politik Aristide la, li gen 5 nèg a vi. Anndan Loni gen 5 nèg a vi. E 5 peyi a vi sa yo, lè w pran Lèzetazini, Lachin, Larisi, eksetera e 2 lòt yo, ki fè 5 dwat veto. Lè pou di veto, ou di, ou detwi totalman demokrasi. Sa vle di, mwen m panse, jodi a. Sa pou nou tout gade se trèt ki nan mitan ti peyi latino yo peyi latino amerik latin nan trèt ki genyen o nivo peyi sa yo dezyèm bagay mwen vin rann kont aksyon sa k tou etazini fè la li vin met an kesyon si pa genyen ki di si yo pa al regade chat nasyonzini an pou yo remanye pou ta fè kòman amande l pou ajoute ou di mwen pou retire 2 bagay, ebyen jodi a la kesyon souverènte, kesyon nèg gen lame, kesyon nèg te gen peyi souveren, kesyon souveren, souverènte, demokrasi sa pa egziste ankò, si demen maten ou pa posede yon 2 ou 3 bonm nikleyè lakay ou. Sa vle di sèl peyi kap lib se peyi ki gen aksè a nikleyè, a bonm nikleyè. Men depi ou pa gen aksè a bonm nikleyè ou pa lib pou Lèzetazini jodi a. Ou se aryè kou l, ou se, bon, m ta di, ou se devan, e pa devan kay li, dèyè kay li tout moun ye se li k devan. Sa vle di jodi a wap gade 3 peyi, ou byen 3 ou 4 peyi ki kapab gen respè e ki kapab pale de souverènte, ki kapab pale de endepandans, se. End, Etazini, Kore di Nò, Lachin, Larisi. Se peyi sa yo wi sèlman ki gen souverènte. Ke nèg pa ka annik antre. A la manyè Iran. Iran paske ti bagay li gen nan men li ka kenbe tèt avèk yon seri. Men lè w gade Venezuela nan dimansyon peyi Venezuela. Epi pou wè Etazini gen aksè pou l achte moun anndan lame a. Jiskaske lan nit rantre lal pou moun epi pou yap dil gad fi. Non se pa goumen l goumen. Se pa teknoloji l kapasite l deplwaye. Se se kowonp li kowonp moun. Se sèvis espyonaj li fè. Sa vle di jodi a fòk gen de baliz ki ta sipoze mete. M pa oblije gen nikleyè. M pa oblije genyen bonm atomik pou lèzetazini pou lè grand pwisans. Yo menm tou ki gen souverènte a pou yo respekte souverènte l pa. Men si pa gen anyen ki di, si pa gen yon remaniman, si yo pa al regade kesyon dwat veto a nan konsèy sekirite loni, enben loni ap rete yon brikabrak pou lè grand pwisans pran ti peyi al plane pou manje. Ah! Ala pa piti vre! E
pou mwen, nan nivo pa m, pa rapò avèk sa m konprann Se esperyans mwen kòm militan politik, kòm moun ki travay tou avèk anpil moun ki nan estrikti sekirite, m poko ka reyaji pou m di efektivman gen de bagay k ap fèt jan n ta swete a. Men sepandan nou kapab di kòm gen yon nouvo direktè depatmantal lapolis ki vin la a, e nou konnen trè byen pwoblèm ki gen la a se politik li ye, fòk yo trete l politikman, Se pa sèlman kout bal avèk kap pote sa nou bezwen, sa nap chèche a. Paske nan an plen sitiyasyon ke nou rive nan swadizan ensekirite politik la. Paske pa bliye nou pa dan nou pa dan lensekirite nòmal tankou tout lòt peyi kapab leve maten an gon ensekirite gon moun yo jwenn ki moun. Eske nou konprann? Sa nou gen la se tout yon sistèm ke nèg yo enplante anndan peyi a pou yo detwi Ayiti. Li pa yon senp ense. Ou ka wè direktè polis, direktè depatmantal lapolis, Jacques Adler Jean Pierre rantre Bèlè, se vre li fè de twa kout zam, men se pa la solisyon. Se poko bagay la. Bagay la, fò nou ale nan baz fondamantal kesyon an, pou n al gade a ki profit le crime? Pou ki moun? Ki moun ki benefisye de krim yo? Toutotan jodi a, ou pa an mezi pou ou gade kòman pou m al Okap, Fok se nan avion m ale. Kès ki benefisye de enterè sa a ki fè mwen m pa ka pase nan machin trafik pou m al Okap? Toutotan m pa al chèche konnen ki enterè k genyen ki fè se Steve Caroly ki gen bato moun Matisan pa ka pase epi bato ka ap fonksyone e konbyen kòb ki enterè poukisa se anndan Bèlè nèg yo kache wi y ap frape m dakò n ap frape men poukisa pa gen dè operasyon miskle pou debloke wout nasyonal yo pandan nou fin debloke wout nasyonal kap pèmèt nèg yo jenere lajan paske mesye ame yo yo gon sous de revni si w bezwen konbat li dabò fò al bouche vann kap bay yo lajan vann kap bay lajan se tout kote ki gen prefik sa yo rele prefik kòman yo rele bagay yo a Pòs de peyaj yo. Or, jodi a si w bezwen monte yon operasyon solid, w ap frape pòt pòs de peyaj yo rive jouska Gran Sid, ki pral pèmèt nèg sa yo k ap ranmase lajan nan pòs de peyaj yo vin an difikilte dajan. E vin an difikilte tou pou yo apwovizyone tèt yo. Paske si nèg la se kou li monte nan mòn, li kache nan mòn nan, li entan pou l desann, w ap gentan òganize w anba, pa vre? Men lè w kite. Tout sektè prive se tout sektè prive a nèt wi kap finanse mesye gang yo se tout depi ou nan biznis depi nèg la gon ti boutik lap bay kòb or fò te ka met nèg sa an difikilte poul paka al pran kòb boutik la fò te ka met nèg sa an difikilte poul paka pran kòb kontenè a fò te ka met nèg sa an difikilte pou sektè prive dèzafè kap voye lajan ba yo pou yo paka al pran lajan pou yo pa jwenn pou yo pa gen aksè ak lajan sa. Apati de la, rasyonman yo, ravitayman yo ap kòmanse diminye, lè sa a, w ap ka konprann, pran kontwòl sitiyasyon. Lè w kite wout nasyonal nimewo 1, nèg y ap antre lajan, ou kite wout nasyonal nimewo 3, kwadèboukè, pa gen okenn operasyon bis ki efektivman k ap fèt nan sa a. Epi, kounye a ou di m bon, ou ka fè 4 jou, 5 jou Bèlè, Ou kraze ou pran. Men sa pa anpeche nèg ki Mibalè a voye vini ankò. Bon, e jodi a, mwen menm pèsonèlman, m ap di l klè, si tout fwa ke pa gen yon rapò ti koulout k ap jere anndan ULCC antre Pierre Espérance, se ta tout a fè nòmal pou ke ULCC mete aksyon piblik an mouvman kontre Pierre Espérance. Paske jodi a, yè dè, y a dè dokiman. an men il y a des preuves et tangibles ki estime klèman ki estime klèman yon ka de deriv ke Pierre Espérance ap pwodui anndan peyi a etanke responsab dwa zimen. Jodi a, kòman ou kapab konprann Pierre Espérance etanke dwa zimen pou l gen tout detay sa yo kontre li menm? E sesi tout sa ke kamarad la sot ap relate yo la, si son dè choz klè, si son dè prèv tanjib, e kopi chèk yo la, lèt yo la, jodi a la a, ki sa ke n pè? Nèg yo ap kreye yon strikti, anndan strikti ke nèg yo kreye a, se de fason aske pou nèg yo detwi popilasyon ayisyèn nan bokou plis, pou yo kapab fè plis fòtin. Pyè Esperans pa gen oken rapò avèk dwa zimen, tout sa ke Pyè Esperans ap fè yo, se son dè choz pèsonèl, dwa familyal. ke Pierre Esperance ap jere se pa Pale anpil antre Mario, Andresol e Pierre Esperance m lwen de la. Paske m pa konn kisa ke Mario ap jere avèk Pierre Esperance ni m pa konn kisa ke Pierre Esperance ap jere avèk Mario. Men mwen menm etanke jèn gason, etanke imen, mwen wè kòman ke popilasyon an Nan la mizè ke popilasyon an ap andire jodi a la, m pa wè Pierre Esperance etanke responsab dwazumen ki kanpe avèk yo. Jodi a tout moun yo nan lari, m pa wè ki oken entèvansyon ke Pierre Esperance fè pou yo, alòske se rete ke n ap rete n ap dekouvri sou yon ta de, sou yon ta de enfòmasyon kote ke Pierre Esperance te enplike l nan zafè siwo a febril. Se 650 mil dola ameriken wi yon konpani olandè Boulos a bouch pal te di wi nan yon emisyon kel tap fè avèk mèt Morin sou radyo Zenith te di ke Pierre Esperance te gen nan men ki pase pa rnddh kot kòb sa yo pase moun viktim sa yo nan siwo a febril la eske moun sa yo jwenn jistis nan travay de 7 pou 7 nou kòmanse de 7 janvye a 7 fevriye de 7 janvye a 7 fevriye nap pwan lòt lidè. Se tout lidè nèt wi ki gen fo dosye yo la, tout lidè nèt wi ki nan koripsyon yo la, nou pral site non tout e nap vin ak dokiman pou tout. Eske nou menm antanke jèn nap kontinye bouske kèlkeswa nèg ki nan pouvwa oubyen nèg ki pat sou tab kap manje lajan peyi a mal, nap avili yo? Toutafè, toutafè, nap detente tout fo lidè, tout nèg kap itilize tout. fòm de manipilasyon de fason aske pou yo apovri jenès la bokou plis, nou di nou pral detente tout nèg sa yo. Nou gen prèv yo. Nou gen prèv yo. Nou gen lèt yo, nou gen chif. Pierre Esperance pa gen rapò a dwa imen vreman. Pierre Esperance ap defann dwa familyal. Pierre Esperance ap defann dwa pòch li. Pierre Esperance pa gen yon pwojè de fason aske pou l defann dwa imen vreman. Jamè! Kòman ou ka konprann? Maryolène Jules fè abandon nan rnddh se pou koripsyon wi. Lè l vin dekouvri kisa ke Pierre Esperance ap fè Maryolène Jules fè abandon paske l pat ka rete kofre anba sansi sa a, anba san pidè, san karaktè sa a ki pran ki pran ki pran imaj ki pran imaj ki pran imaj dwa moun pou l defann dwa familyal pou l defann dwa pèsonèl li. Jodi a gen anpil bagay ke nou pa fini dekouvri vè Pierre Espérance. Se paske Pierre Espérance ap mouline yon sètèn medya. Li gen pwòp medya l. Li gen pwòp biznis an kachèt li ke l ap kreye. Jodi a la a, nou gen enfòmasyon yo. Nou gen done yo. Nou gen done yo. Nou pa ka kite Pierre Espérance ap kontinye krache, krache sou yon ta de responsabilite ke yon ta de pèsonalite pran anndan peyi a. Jodi a la a, m pa ka di m pral aksepte Pierre Esperance ki pral di a non, m ap defann dwa imen. Men sou ki fòm? Sou ki fòm Pierre Esperance ap defann dwa imen? Jamè! E son sentiwon san bouk bagay la ye. Lè w devan yo dèyè, lè w dèyè yo devan. E konsa bagay la ye. N ap vire. N ap vire. Men kounye a la a, lesansyèl se gade a kiyès ensekirite a li pèmèt. ki gen plis kòb? Kiyès kap pwofite krim nan? Ann ale nan ensolit nou pou jounen jodi a frè se sè. Donk se nòs la wi. Ok. Nou nan match? Ayayay, moun sa yo fè koze wi men, talè, sa ki sou vès la, eske son ti chifon ben yo pran yo mete. Wè mesye ki devan, ba li anpil manje wi, ba li anpil manje. Ok Bagay ki di wi pou fin granmoun wap danse nan maryaj pou manje men kanmenm se manje e la wap ka manje sa ka rive ou pa ka pase kay moun yo ankò pou manje Humm Misye gon jan l met tout enèji l nan dans lan Ayayay Aah aah aah Ale men kijan de kijan de mizik sa yo nan nan nòs yo menm mezanmi fòk pa melanje tou lè choz kanmèm imajine ou al ou al nan yon nòs ok lè resepsyon an se lè sa nou pral enjoy eririre ale ale ale leve demen an e konsa mizik la di. Dale ale ale donde dale e M ap panse se foutbòl Bon koup di mond poko kòmanse epi nou gentan kòmanse la Fo pa ensi fo pa ensi an Fo pa ensi A a Heheheh Men kon jan n ap danse nan maryaj la M pa vle kraze kò nou konsa Y ap ba nou manje Heheheyy Kòse yo pa piti Gen pwofesè sivil li menm ki bay pozisyon pa li sou Arestasyon Maduro an nou ta dan sa. Prezidan Maduro antan sendikalis Trump son vanpi son yon milyadè yo bwè rève san moun e se petwòl la yo bezwen e Maduro antan sendikalis kapab di w sa Maduro twò saj e Maduro ki pi saj nan rejim nan ki pi saj tout lòt nèg yo se dyab yo stalinyen yo. Sa vle di ki sa yo pat sipoze antre pran l konsa? Non lòt nèg yo pi bandi.
Ah bon enben ou konn tout rejim nan nèt? Pou di ameriken pap beye san ou? Ou konn tout rejim nan nèt gason? Non, ou wè Madoulo son nèg ki yon ti jan. Ou ka pa fwote avèl men, wè misye gon jan li poze, pa konn sou konprann. Lè w gade misye, ou gade Kim Jong, ou wè se de bagay ki konplètman diferan. Ou gade misye, ou gade Poutine, ou wè se 2 karaktè ki konplètman diferan. Paske Maduro te pè pou li te fè yon desi negosyasyon, lòt nèg yo pa nan negosyasyon. Men nou wè yo rantre pran Maduro trè fasil. Non se sa Maduro, ou pa wè gen sòlda ki mèt mouri? Ou pa wè Maduro sa? Gen 32 sòlda ki mourin, gen 10 merin ki mouri, Delta a, gen 20 ki blese wi. E 12 milya dola Trump depanse pou operasyon an? 12 milya ou di? 12 milya? M pat konn sa.
Jeneral la fèmen satelit la. Se sa Maduro pa konprann nan. Ok.
Lò, lò, lò, lò pa gen revolisyon depi mezi Divalye di ou. Nèg anndan opozisyon an, lame a, pou te gen kontwòl de seri de sektè. Fòk gen la, fòk gen, fòk gen milis popilè. Sa on apèl lame ideyolojik. Se erè sa Maduro fè.

e premye koudeta ki ta prepare 7 fevriye 2021 kont Jovenel se te Dimitri ki te nan ki te devan e nan tèt lis la kap fè demaj ok kap lolo kap lala moun yo M konprann sa men, depi yon bagay fin pase konsa, li ka pa osi fasil pou chanje sekirite ou rapid men, fò mete plis kontwòl, fò fè lòt kalkil. Ti Jovenel te fè lòt kalkil, yon seri de nèg ki te nan sekirite li te retire yo, Lè lap rele yo vin pote l sekou se pa nan wout yo tap rete.
Son lame reyaksyonè l te ye. Nèg yo pa ouvè lans misil yo. Sa rele misil anti aryèn yo S-300, S-400. Fini. Se ki vende gwo zam yo. Maduro ta konn yon konplo la. Wi son konplo li ye.
E y arete jeneral la la. Misye sou siveyans la pou y arete misye. Ak plizyè nèg ki patisipe aktivite sa. Politik pa gen fè kado. Fò maduro konnen politik pa gen legliz nèg sa yo ou konnen kretyen yo ye tou se katolik nèg sa yo ye politik pa gen sen se youn nan pi gwo erè misye fè e m panse dam ki la li pi rèd li etidye dwa an frans an menm tan manmzèl son geriwas li te ye konbatan.

Trump e byen lap fabrike. Misye bezyen tounwa a sak li an afè le petro dola e sak fè misye bezyen al vòlè petròl pèp venezyelyen an. E Maduro te dwe repanse l. Ou te dwe fè siyen pak mityèl avè la Russie pou l mete zam nikleyè menm jan la kriz dè misil 62 te nan erè sa a. Paka e ja siyen akò la Russie pou baw zam sèlman. Nou dwe siyen akò menm jan prezidan belarusi a fè l pou Kachenko li fè la Russie mete misil nikleyè ou Russie te dwe fè met misil nikleyè. O Venezyela, menm jan Kiba te fè l nan kriz 2060 la, lèske gen sa k fèt fason kidnapin, an menm tou gen trayizon tou, e yon nan jeneral lame venezelyèn nan, an menm tan tou n ap di Venezyela se peyi gen pi gwo rezèv petwòl nan mond lan, e pa gen afè kokayin vrèman vre, lajis la, depatman lajistis ameriken di pa gen afè gwoup dwòg vre. Men kesyon an, Joaquín Dimano, je vais apliquer, pa gen okenn diferans ant twonp avèk ti lapli, avèk izo avèk la mansonjri. Woy!
Son kidnapin li ye. Se menm jan yon nèg ou gen biyou lakay ou e nèg la debake l pran l. Se pitit pirat, se pitit gang. Misye parèt la apre dezyèm gè mondyal li debake an Amerik. Ann pran egzanp. Gade sa k ap pase an Ayiti. Bandi ap tiye nou. Lamanson yo met kòb sou.